Men nan kisa nèg yo lage Ayiti. Men ki vizaj nèg yo ba Ayiti jounen jodi a. Donk, si n ap konstate byen, n ap wè nan ki sitiyasyon nèg yo lage nou nan moman ke n ap pale a la. Sa vle di, devan lòt nasyon, nou vin sanse pa gen lwa de pale. Nou vin sanse pa ka moute tèt nou. Kèlkeswa sa nou ta bezwen di, kèlkeswa mesaj nou ta bezwen fè pase pou nou moute nou, ki jan nou fò, ki jan nou bon, bagay, n ap pale de nou pral vin rale bagay ansyen tan. Nou pral oblije tounen nan listwa. Paske jounen jodi a, nèg yo lage nou nan yon sitiyasyon kote nou pa ka pale de mom, de tan aktyèl la. Medam, mesye, pa bliye ou sou Aletnews 509, si w potko abòne, m swete w fè l kounye a, paske nou pral ba w anpil bon jan detay nan videyo sa. Nou pral montre w kote nèg yo lage nou avèk bandi ki pran, ki okipe tout espas anndan peyi a. Ah! Tèt chaje, m ap kite nou a Theriel Delissuito pou l ka ba nou plis detay. Pa bliye w sou Alert News 509, kòm m te di w li deja, m salye w kèlkeswa kote w ye nan lemond antye. Depi w se Ayisyen, mwen salye w. Si w potko abòne, m swete w fè l kounya e kite yon like nan videyo a, se sèl fason w ka sipòte nou, se sèl fason w ka demontre nou ke w renmen travay la. Kè sere se paske nou fon konsta, e bagay nap konstate lontan men jodi a sa parèt kòmsi pi klè devan je nou, ki kanmenm pa etone nou non, paske nap di sa kèlke tan, sof ke jodi a bagay yo pi klè pase devan je nou, nou vin konprann yon lòt reyalite. Se avèk kè sere paske Lè n ap gade sa k ap pase malere malerèz nan depatman Latibonit, m panse ke kèlkeswa Ayisyen, yo p ap santi yo konfòtab pa rapò ak sa k ap pase Latibonit lan la. Donk, malerezman se se la nou rive ak peyi an. Se grav, men se tout yon planifikasyon ki mennen nou la a. Se. se tout yon konplo ki mennen n nan sa n ye a paske se pa sèlman Latibonit. Sa kòmanse nan Lwès lan la a jiskaske li travèse Plato Santral nan depatman Sant. Jodi a fè yon lane depi moun Mirbalè nan lari. Malgre tout tantativ yo fè pou ta kòmsi pale ak mouche Leta pou ta omwen ede yo, Monchè leta pa tande, sitiyasyon vin plis ke konplike e se bagay ki grav lòske wè w t ap viv kòm granmoun lakay ou, w ap dòmi leve, w gen kle kay ou rantre w sòti, kounye a w vin twouve w nan yon sitiyasyon se moun k ap kwense nan yon ti kote, yon ti espas ki pa menm gen kote vrèman men de twa kat senk moun ap kwense nan yon ti chanm pou w wè si yo ap mete w dòmi atè a sou galri a. si gen posibilite alòske w te gen bèl kay ou gen anpil moun ki mouri an ayiti se pa se pa kòmsi gang yo annik parèt yo touye yo non se kalkil ki touye moun sa yo donk aprè aksyon yo se se sa wi. militè yo souvan sibi a, ptsd a. Donk se chòk aprè evènman yo, pòs twomatik. Se se chòk aprè evènman yo wi, se se sa k rive. Jeneralman lè yo kidnape moun nan nan moman yo kidnape l la, bon li jis reziyen l ak sa. Tout lèl nan men kidnapè ou gendwa wè esak fè ou gendwa moun nan yo kidnapel epi ou di oh gade kòman entèl alèz se pa alèz l alèz li jis metel nan pol poul ka viv ak yo men l pral kòmanse sibi frap yo chòk yo aprè yo fin liberel si yo liberel ou konprann donk euh bagay yo tris anpil m pa vrèman euh. Pa gen kote la pou moun ap fete, ap ri. Petèt, sof ti plezi n te ka gen la, se ta ti foutbòl la. Tankou talè a nou rache yon nul ki se yon bon tès pou nou. Mèsi a Isidor ki ap pwouve l se yon gran jwè ke nou bezwen nan seleksyon an. Men m panse seleksyon an gen 2 pwoblèm majè pou yo rezoud, se jere kestyon defans la, li bezwen ranfò epi mitan tèren an paske se enteresan epi fò n gade fò kotch la gade tèt li tou pou l evalye bagay yo paske la nou nan mondyal gade gon jan pou n kanpe ok men nou felisite e apresye detèminasyon e devouman. Federasyon Ayisyèn de Foot ki vrèman mete l nan yon nivo la a, m panse ke nou te bezwen sa a yo, nou bezwen sa a yo, nou te bezwen l. Donk lanmou, respè, la konvivyalite ki ap eseye mete, rantre, chita anndan federasyon an, m panse se enteresan. Paske federasyon an li trè itil, li trè trè enpòtan nan kad sa a e m ta mande ke otorite yo, menm si m konnen se yon dal pa itil men anpil moun don Dikens Nazon misye plenyen sa anpil donk m pa ta swete pou seleksyon an al jwe mondyal san ke yo pa janm rasanble an Ayiti. Donk jere sa a, dayè Ayiti pa rezime ak Pòwoprens Donk nou gen moun ki fenk vin la, pa egzanp Wilson Isidore, donk m si ke gen nèg ki pa janm konn Ayiti ki nan seleksyon an, donk aranje nou pou n gade kisa n ka fè pou n pèmèt ke seleksyon an debake an Ayiti e gen anpil Ayisyen t ap kontan wè seleksyon an, seleksyon an ka debake nenpòt kote. Pase menm kriminèl yo m si ke yo ap kontan wè jwè yo tou. Sa di m pa kwè menm si nèg sa yo pa menm si pafwa yo ou pa konnen paske tèlman yo fimen tenten yo pa yo pa ba menm si yo ke pa gen ankenn chèf gang ki pral fè yon jwè ayisyen anyen ditou ke l ap evolye an Ayiti malgre nan yo te boule kay Johnny Decolin fò m raple sa yo boule kay tou youn nan jwè nou yo la sa di l gen move souvni yo boule kay papa l nan Tabarre la la èske pa Dipson. youn ladan yo ok donk li gen move souvni de sa pa gen pwoblèm men de tout fason m panse ke lè zotorite si gen fòk yo panse pou seleksyon kapab desann an Ayiti pou o mwen al pran ti ben de foul paske yo bezwen sa donk kòm si kone kontak ak fanatik yo Manyen jwè yo bon pa men madichon paske gen anpil move men tout kap manyen vye men madichon men gen anpil bon men ki ta manyen jwè yo pale avè yo eksprime lanmou ke yo gen pou yo. Pèp ayisyen fanatik alèt yon 509 nou vin san valè Nou vin san valè. Prèske pa gen kote nou ka rive pou nou pale, pou nou di men kiyès nou ye. Ou anvi, ou anvi kache, ou anvi kache nasyonalite w. Tandiske zansèt nou yo te batay pou nou gen yon fyète kèlkeswa kote nou rive. Jounen jodi a, men ki kote nèg yo lage nou. Jodi a referans nou se kriminalite, se gang nou pwodui. Se lensekirite n ap gaspiye lajan san n pa menm konnen itilite lajan an. Ebyen ekoute, sa vle di se sa pou n konprann malerezman anpil nan ti jèn nou yo, anpil moun nan peyi a, nèg la ap viv an Ayiti depi tan lavi li pa janm pati al lòt kote, li fè tout tan l 50 jiska 80 zan l an Ayiti l pa janm vwayaje, ebyen nan lespri pa l l ap byen viv. Enben, paske se la li evolye. Men kite m di w, frè m, sè m, ou menm ki gen senkantan ann Ayiti ou poko janm vwayaje, ou menm ki gen swasanndizan, katreven zan, ou menm ki pral mouri malerezman, ki pa janm wè nouvèl Ayiti. Alòske gen nan nou ki te gentan wè yon ti Ayiti ki te plizoumwen Paske peyi a pat nan eta fatra l ye jodi a, si m ka pran egzanp la, ban m gade si m ta won kèk imaj, pa egzanp gen moun ki nan swasantèn, swasanndizan, katwovenzan ki te viv bèl Ayiti n te genyen an ki te la perle des Antilles. Men kòman sa te ye, on ti kal nan Pòtoprens, on ti kal nan Bicentenaire dantan. On ti kal nan simetyè de Pòtoprens, on ti kal nan boulva Jan Jak Desalin, on ti kal la gade pou wè le palè lejislatif, nou te gen Air Haiti, il etait une fwa. E se petèt sa pwofesè Etzer Emile te di n te vle manje l men son fè. Il etait une fwa. Ki kote n ye jodi a? Aprè sa yo. Aprè 1980, ki kote n ye jodi a? Se tris wi, se grav, se trist. Sa vle di ke ou menm ki pa gen chans pou vwayaje menm yon fwa nan vi w, kite m di w ke sa w ap, jan w ye la Ayiti, ou panse w ap viv la, sa ka rive w gen mwayen nan men w. Ou ka wè w gen otèl, ou gen bèl kay lakay ou, bèl pisin, bagay, ou panse w ap byen viv. Men gen yon pakèt bagay ou pa konnen paske ou pa ka prizonye lakay ou sèlman. Ou pa ka prizonye. Ou konprann? Ou pa ka prizonye lakay ou sèlman. Fò w ka sòti w al nan sinema. Fò w ka sòti w al nan yon ti aktivite san w pa gen kè sote. Sa di ou nan yon peyi menm lwazi, yon minimòm wi, menm lwazi ou pa genyen. alòske n te genyen yo otrefwa, sa di w pap viv, ou panse w ap viv, e sa ki dwòl se ke yo mete w nan kondisyon pou w kwè w ap viv alòske w pap viv. Men mwen menm ki wè w pap viv m di w sa, yo fè w rayi m pito, yo di w a bon ipe te ri ale, misye ap voye monte la, bon ipe le tenten l ap pale, paske yo enkane l espri w ap viv. alòske ou pap viv. Se konplo a t marinen konsa. Se sistèm nan t kreye konsa menm pou kenbe w paske sa ki pi grav nèg ki kenbe w nan sistèm nan yo vwayaje wi yo menm. Dayè se pijon vwayajè yo ye. Yo ale tout kote wè kote moun ap viv. Ou pa wè yo toujou ap fè referans ak Kanada. Nèg la ap pale san fyète. A m te a Pari la, ou konprann. M te, m te zòn la, Chanzelize. Ou konprann sa m di w. M te nan, m te, m te Manhattan. M te Manhattan la, semèn dènyè. M te Manhattan. Ou m te Ottawa la, semèn dènyè. Semèn dènyè. Ou konprann sa m di w. M te Downtown Miami. Sa avèk yon fyète l ap di w sa, l ap esplike w kote l te ye semèn dènyè. Men kote l ap esplike w la, bò l ap rale kòm referans lan. Lè l rive, li wè kòman moun fonksyone. Li wè se pa sou pil fatra l ap mache. Li wè se pa mouch a vè k ap vole nan lari a. Li wè sa wi. Li wè sa. Okontrè li pran l kòm referans pou l raple w ke l te la li menm. Men lè l rive kounye a l fin wè sa. Piske se otorite l ye, sa l ta fè? Li ta plizoumwen fè yon bagay pou pèmèt ke moun ta respire. Sèl poum wè kiyès Wilson Jeudi wi ki te vwayaje epi li wè gon bèl bagay ki fèt bagay yo el tap bay istwa sa m bliye li epi li di mesye m te ka fè bagay sa la wi epi l ale li fè yon bèl bagay nan Dèlma palè minisipal la sa li menm li plouzoumen li wè yon bagay yon kote e sak fè l te fè kont a René Préval paske aprè 12 janvye malfèktè René Préval la te vle pran palè a pou l mete palè nasyonal. Ou chanje di non monchè nou pa ka fè sa E k lajan taks moun Dèlma t fèl nou pa ka fè sa Sèl misye te fon ti vwayaje epi lèl tounen li wè yon bagay li di a an eseye kopye sa Apre sa pa gen ankenn malfèktè yo ki wè anyen lòt kote non ki tante vin fèl Nèg la chèf nèg ou konn nèg sa k pi dwòl nèg ou konn vin nan loni Nèg la vin nan loni Li kite delegasyon an pou l al pran yon ti foto bò lari a, paske l kontan wè Manhattan, bèl bilding yo, men wotè yo, epi l kontan pou l wè Manhattan, epi li kite delegasyon an wi, pou l di w monchè, pran foto mwen la, pran foto mwen la, li kontan. Pou lal pran yon ti foto. Bann salòp, bann san koutcha, bann vagabon, bann kriminèl men la nati ap jije nou. La nati ap jije nou. Ap jije nou. Sa vle di se se se sa. M syo ke gen yon jou kap rive nap konprann ki sa bagay la ye an reyalite paske ki sa kap fèt la a. He ma m vle raple nou sa chè jèn kap tande m. Menm si w se vye, ou se vye ya, menm si w prale ou se vye. Ou se vieya ki prale ou gen laj si w poko menm gen chans on fwa nan vi w pou te menm vizite repiblik dominikèn m ap di w ke malerezman ou fè tout tan w ap viv se vre men w pa janm konn sa k rele viv kòmsi yo fè w konprann w ap viv Paske w al lekòl, anpil nan nou, nou fè tout etid nou an Ayiti, nou pale fransè paske nan epòk ke n te lekòl, te gen silabè, ou konprann, depi ou chire silabè, ou pale fransè, daprè ou, ou panse ou kòrèk, w ap viv a, e pa vre. Mwen m pa viv konsa. Se sistèm nan ki m kreye konsa pou fè w konprann w ap viv, men w p ap viv, ok, ou p ap viv malerezman, m vin di w sa aswè a. Malerezman. Sa vle di se, se sa. Men yo pa, anpil nèg pa p di w sa paske yo menm tou yo nan sitiyasyon an, dapre yo menm yo panse y ap viv. Ou pa wè ti jèn nan ki ke, Johnny, Johnny al fè yon ti, yon ti tan an Frans la, m si ke lè l tounen l ap esplike w depi l rann li kont ke l pa janm ap viv. Hein Johnny Ferdinand eh ben Johnny li pa eh vye nèg nou wi e pa vre Johnny sof vant la m di misye fòk li kase paske li pa nòmal Johnny fò jere sa men tande non Johnny al fon ti tan an Frans la m sur ke lè l retounen Ayiti la li rann li kont ke l pa janm ap viv li pa janm ap viv men sistèm nan fè n santi ke n ap viv nou panse n ap viv piske n nan espas n ap fonksyone nou nan radyo nou nan televizyon nou panse n ap viv nou panse n ap byen mennen ou ka gen ti kòb ou ka fonksyone. Sa ka rive wap fè ti travay wap fonksyone men ou pap viv. Kounye a ou gen dwa di, a tenten e pa vre mwen map byen viv kikk ou pa konn sak rele byen viv. Kòman wap byen viv? Wap byen viv lòske ou pa menm ka respire byen nan zòn bò lakay ou. Sa ka rive ou anndan lakay ou trankil, sa depan de ki posibilite ou genyen kòm ki mwayen ou genyen, ou ka gen achte tout sa ou bezwen pou fonksyone anndan lakay ou. Men sa pa vi sèlman, sinon moun pa tap bezwen, pa egzanp ou wè la pral gen vakans kap rive byento, ou pral wè tout plaj yo an chaje moun, tout plas piblik yo chaje moun, wap wè gen fè tout kote, kote ti moun pral jwe, efektivman, kote ou ka fè sa ou menm la, lakay ou la, pandan ou panse ou alèz la la, a ben monchè tande ou pap viv tande. Heh ou pa viv Judith Delisca se dim di w sa donk se se pa anyen li pa e pa vye mesaj m pote pou ou non men se jis yon verite m ba ou souvan verite a blese nou paske m wè m fon konsta egalman e Nerlou moun yo pa vle tande verite ou konprann e sak fè m di w wè dosye ti pitit la Eeee map tann li fin ak konkwa poum fon pwen sou bagay sa paske m wè ayisyen tèt yo pati tèt nou nou pèdi nou pèdi yon pakèt fèy wi la m pa konn sak pase nou pèdi fèy nou pèdi fèy se paske nou pa vle admèt verite.